Nan minit sa kote nap pale la, nap koube nou byen ba devan le tron de la gras pou nou remersi le tou pwisan pou favè li. Pou gras enfini ke li akòde a chak moun ki toujou ap respire. Nou remèsye Dye pou fanmi nou spesyalman e nou remèsye Dye pou chak grenn moun ki abòne a chanèl sa. Chak moun kap sipòte chanèl Ayiti ta chanje. E nap di ou chanèl la li pa chanèl pam se chanèl pa nou tout li ye san distenksyon men se pa pou otan dir pou nou pa remèsye ou pou si bo jèst ke ou fè kote non sèlman ou konseye lòt moun pou vin abòne avèk chanèl sa men ou ede nou pataje videyo nou yo tou. Merci anpil e nap diw kenbe la pa lage sèl bagay swaye rekonesan anvè Dye ki fè nou kado oksijèn sa nap respire gratwitman mezanmi kolaboratè ankò sipòtè nou yo. N ap di ou, kontni nou pote pou ou jounen jodi an, se siw demand kèlke grenn fanatik ke nou genyen ki te fè nou par kote yo ap andire jan de ka sa yo sou yon maladi. ki si frekant yo rele sinizit. Alò nou ret kwè tout moun kapab di yo konn tande pale de la sinizit. Ebyen, avan nou antre nan tout gwo detay yo ak ti konsèy nou pote pou ou, Nou envite w zanmi nou yo, frè nou yo, pou nou abòne avèk chanèl sa ou menm ki pot ko abòne a chanèl Ayiti ta chanje. Ou menm ki te gentan. Abòne avèk nou wap kontinye sipòte nou men pa bliye ou menm ki fèk ap abòne ou aprè ou fin gade videyo nou yo like kòmante abòne e pi gwo koze a. Se pataje. Paske an tout choz, pataj se pi gran koze a. Si w genyen w pa pataje, ebyen te m di w, w ap pèdi anpil benediksyon. A bon antandè, sali. Mwen kwè kounya tout zanmi nou yo, tout moun kapab pran ti chèz ba yo oubyen. Kanape ou kèlkeswa kote ou ye a, n ap di ou swaye konfòtab pou kapab koute e byen odisyone sa ki pral di sou maladi sa yo rele sinizit. E byen pou nou rantre nan. Maladi sa definisyon li nap di ke ouvri zòrèy ou pou koute paske nou pa ka rantre nan yon bagay nou pral pale san nou pa defini li kisa li ye. On di ke sè kwa la sinye.

E tip de sinizit sa yo, ou kapab gen youn ki devlope lakay ou, k ap vrèman boulvèse ou, men pou w kapab detèmine avan tou ki tip de sinizit ou fè, fodrètil byen ou wè yon medsen. Ou wè yon medsen ki kapab detèmine ki tip de sinizit ou fè. Pa kont, kounye a, ou kapab konnen ki tip de prekosyon pou pran, ki jan de trètman ou pral pran pou tout tip de sinizit sa yo. Ebyen, n ap di lè 4 tip ke konpòt le kò imen, n ap di ou nou menm nou pote kèlke choz pou ou. Men avan nou ba ou sa nou pote pou ou a yo kòm de ti konsèy, n ap di ou ke kòman ke sinizit lan fè rantre lakay ou. Se pou sela on di se kwa

Tankou bo van ou wè k ap vante a, moun nan ka nan difikilte pou li rantre lè sa. Pa bliye, rantre de lè l al gonfle nan poumon w. Donk, yon moun ki fè sinizit, moun sa a se yon moun ki gen trè trè gran difikilte pou li respire menm jan avèk lòt moun ki pa fè maladi sa. Alò, Zanmim ou menm zanmim yo ki te solisite e resèt sa poum te pote pou ou aprè midi an nap di ou ouvri zòrèy ou pran plum ou ou kreyon pou al note kelke tip de trètman ki genyen pou kapab Derasinen sinizit la lakay ou si l pa t gentan twò rabi sou ou. Men si l gentan rabi, li sou ou lontan lontan, nou kapab di w ap jwenn yon trè grand amelyorasyon. Donk, n ap di ou, an tout choz, kenbe pye Bondye. Aprè Bondye, La nature la pou li sèvi w. Kite nou di w se pa pou ti krik ti krak pou w oblije kouri ka medsen. Gen de bagay li avèk ou la, men sof ke ou gen dwa pa konnen l. Se sa k fè ansyen granmoun yo toujou pale yo di tout sa w pa konnen pi gran pase w. Ayiti ta chanje. Ayiti ta chanje Se chanèl ki pase sou rezo youtube lan a chak fwa ke Dye mete sou kè nou pou nou panse avèk frè nou, sè nou yo, zanmi nou yo, swa pou yon koz ou pou yon lòt. Donk nap mande w Pa neglije abòne Zanmi m Lafleur Monchè psikològ pa m zanmi pa m monchè Mwen prale plezi pou mwen site non w monchè E mèsi anpil pou sipò ke ou ba nou avèk chanèl sa Kenbe la pa lage E m pa vle lòt moun yo fè jalouzi non Tout zanmi m yo si m ta pran site non Map rive yon kote map tou map tou tounen yon jako repèt alò pou evite sa m site non nou tout nan kèm ebyen on di ke kès ki pwovòk la sinizit daprè la syans sèt yn enfeksyon koze pa dè viris ou dè bakteri

Donk, nan 4 tip de sinizit sa ki genyen an, n ap mande w tanpri souple, si w fè youn ladan, pran san w pou w kapab koute, pou w kapab wè an jeneral ki dozaj ki pral bon pou ou. Ayiti ta chanje. Ebyen! N ap pase dirèkteman nan kèlke dozaj ki genyen. Men sepandan n ap di ou nan tout dozaj sa yo, n ap ba w youn avan pou w fè evite pou nou avèk timoun nou yo. N ap di ou gon dozaj. Li efikas anpil, men li entèdi o zanfan. Se tankou lè w santi nen an bouche, ou sèlman pran kèlke gout de sitwon epi ou vide li nan nen an. La pou la w ap wè nen an.

E sa nou ba ou ki kapab ede w la, premye dozaj sa evite l pou timoun yo pou nou tanpri souple. Aprè sa, n ap di ou ke gen yon fèy ki trè enpòtan ki rele la mant frèch, fèy mant lan. Gon fèy yo rele fèy mant, ayiti nou gen sa anpil e menm nan anpil peyi genyen e fèy mant. Yo di ke fèy mant lan se yon fèy, se yon zèb ki trè polivalant. Sa vle di Ou kapab itilize li nan anpil bagay. Ou ka itilize l nan te, ou ka fwote l, ou mete l bò nen w, respire l, ensi de swit. Paske sa se yon remèd yo di ki trè efikas, paske se yon remèd natirèl. Ke li ye, li bon pou moun ki ap e konsome yon bagay yo rele stress lakay yo, sa vle di yon moun ki toujou strese, fèy mant lan bon pou moun sa pou li ede moun sa. E li ede moun tou a moun kap soufri avèk lestoma fè mal. Kisa ke. Gran moun ki itilize fèy mant yo yo konseye. Yo di ke le trètman pe se fè par friksyon. Sa vle di friksyon ou kapab pran lwil eucalyptus plis lwil de mant paske fèy sa yo nou site la yo gen lwil yo tou, yo gen ekstrè De plant sa yo yo vann kòm lwil, ou kapab achte yo, epi ou konbine yo ansanm, ou fè yon friksyon. Donk lò, lòske ou fè friksyon, ou pa ka itilize sa k rele dlo glase. Ou pa kapab ap kale kò w nan lè Donk, se lè w pral dòmi, ou fè yon friksyon rale, ou pase tout nan fwon an, tout bò tanp lan yo, e tout nan kou w, epi sa w tande a, ou kouche, w ap jwenn yon solisyon kanmenm. Lòt bagay.

bouyi ansanm avèk fèy mant epi sa w tande a ou bwè li oubyen ou kite l fè yon sòt de tizann sètadi li tranpe la pou la ou bwè li l ap ede w tou men li rekòmande ou kapab bwè 2 tas par jour. 2 tas, 2 tas pardon par jour, men pandan ou pran 2 tas la tou, yo rekòmande ou se avan ou al manje pou brel. Gen yon lòt plant ankò lakay nou yo rele fèy melis avèk yon fèy yo rele gwo ten ou ankò si ou pa vle di gwo ten yo rele l fèy gwo bonm. Fèy gwo bonm, ansanm avèk fèy melis, si w melanje l avèk fèy ekaliptis tou, ou melanje l avèk fèy mant, nenpòt nan valè fèy sa yo jwenn, depi w ka konbine yo mèt ka konbine yo ansanm, la pou la, ou kapab brè l, pa brè l twò sikre, si w vle brè l a sèl ou ka brè l a sèl, men sepandan. Pa bliye, lè w fin fè te sa, ou genyen pou w kite ti vapè k ap soti nan te a ap antre nan nen w, sètadi ou kite l bat fron w. W ap respire l men pa kite yon vapè ki elve pou w pa di pou l pa al boule fron w, pou l pa brile nen w. Donk ou mete l pou ti vapè a ap monte suave nan nen w. Epi aprè sa, aprè kèk minit w ap wè nè an li debouche. Donk zanmi m yo, e yon moun ki fè maladi sa yo rele sinizit lan, se pa yon mens afè li ye. Ou konn wè gen moun se ponp yo ba yo pou yo tout kote yo prale paske. Lè maladi sa atake yo, yo pa ka respire ditou. Men kite m di w, si w aplike nan fèy sa yo, jan w wè nou di w la avèk ti konsèy sa yo, l ap fè w dibyen kanmenm. Paske, yo di ke se moun ki pase maladi ki konn remèd. Ayiti ta chanje. Zanmi m yo! Nou kwè ke nan tout sa nou sot di w la yo, gen moun ki soufri sa k rele maladi sinizit sa, moun sa li kapab menm rive tankou yon moun ki egare. Tèlman lè tèt la fèl mal sa se pati frontal la moun sa konn rive li pa menm ka wè li pa menm ka pale e yeux l ap koule ap fè dlo tou donk se son dè manifestasyon ke maladi sa fè sou moun donk li manifeste diferaman sou chak moun. E kite m di w, tout moun pa genyen menm kò, tankou ou konn di, selil nou yo, yo aparamman yo diferant. Ou ka wè ou pran ti fèy mant lan sèlman ou fè l po w la pase. Yon lòt ka pran 3 fèy li konbine l pa pase. Men pa dekouraje si w eseye sa li pa mache, pran yon lòt ou eseye l, m sur et certain Map jwenn solisyon. Granmoun yo gon fèy yo konn rele fèy ave, fèy ave m pa konn nan peyi w si w konnen nan non sa oubyen si w konnen l son lòt non men nap di w ke fèy ave a tou yo di ke ou kapab pran fèy la ou fwote l e menm gen moun tou ki di li fè eksperyans avèk rasin nan yo rache rasin ave a yo bat li Yo respire l la pou la, nen yo debouche. Paske pou ki sa? Se yon fèy ki gen yon aspè pikan tou. Ki gen yon aspè pikan tou. Sa vle di l pike lè w respire l, li antre nan sèvo a ki nen an ki te bouche a. Epi la pou la li fè moun nan etènye, epi nen an debouche. Paske gen moun, Se na rim selman se rim nen ap koule nen an bouche pa bliye ke maladi sa son maladi ki bloke pasaj nazal moun nan sa vle di naris moun nan nen moun nan toujou gen tandans bouche donk gen moun tou li manifeste sou yon lot fom se sak fè nou diw toujou eseye wè yon yon spesyalist nan domèn medsin nan pou ou kapab konnen ki tip de sinizit ou fè ou kapab evite. Zanmi m yo, avan ke m mete fen nan videyo pou aprè midi an, nou gen yon konsèy trè spesyal n ap pote pou ou. Frè nou yo, sè nou yo, zanmi nou yo, nou priye yo de gras. Nou konnen anpil nan nou gen memwa ki kout, men sepandan kite nou di w. Yo di maladi chute li pi rèd ke maladi a lèl te fèk rantre sou. Sa vle di maladi rabi li toujou pi rèd. Ebyen kite nou diw pa bliye covid 19 lan son maladi ki fon diminye men se pa yon maladi ki ale nèt. Nou konseye w toujou aplike menm metòd avan yo. Me tout mezi sanitè yo aplike yo, toujou lave men nou lè nou sot nan lari, rad nou sot nan lari yo toujou pran yo trete yo d'un fason pou moun pa al enfekte ladan yo. Ou gen mòd de vi ou Se ou k konnen kòman w ap trete tèt ou. Men sepandan kite nou di w, tout lejète ou ka peye konsekans lan grav. Pa bliye, mache avèk kach ne w ou ankò maskarilla w, mete gan tout fwa ou santi ke li posib, lave men w ak savon, Rense men w avèk dlo ki gen klowòks, e toujou dezenfekte men w si w gen ti alkòl a chak fwa ou soti ou antre. Pa bliye ou menm ki sot nan lari a, ou pli danjre ke moun ki anndan kay la. Men kite m di w, moun ki anndan kay la ka viktim pa neglijans pa w yo. Pou w evite sa, a chak fwa w soti, w ap rantre, aplike metòd sa. Malè avèti pa tiye kokobe. E yo di tou, un homme averti en vaut deux ou ankò en vaut plusieurs. Se te Ayiti ta chanje. N ale. Mèsi anpil. Pandan nou ap di w babay, n ap di w pa bliye abòne a chanèl Ayiti ta chanje, like, pataje, kòmante.